Eyy ou jwenn email ou deja? Ebyen si w poko jwenn email ou video sa se pou w li ret tande sa m pral di a rale ti chèz pa w tande e ou menm ki jwenn email ou deja ret tande video sa lap bon pou w lap itil ou e si Ou jwenn imèl ou deja? Oubyen ou poko jwenn imèl ou deja? Oubyen ou konnen sa kem pral di a? Patajel bay yon lòt zanmi w, bay yon fanmi w petèt lap edel. Poukisa ke mwen fè video sa jodi a? M panse ke se pa sèl mwen menm ki fè video sa e kap pale de sijè kem pral pale a la. Ok. Sa ka rive ou gen dwa tande yon lòt moun ki pale de sa kem pral pale a. Sa ka rive tou ou poko tande. Si w fèk tonbe sou video sa, ba li yon like pou mwen, pataje l pou mwen, fè yon ti kòmantè e nou la a la dispozisyon pou nou kapab ede w si w bezwen sèvis. Ok. Si w bezwen èd nou, ou mèt ekri nou, n ap reponn ou vit fè pou nou kapab ede w avèk Sitiyasyon lan. Video sa poukisal la. Ou menm ki te gen fanmi w zan e fanmi w ki te aplike pou ou nan regwoupman familyal ke nou rele Lula a ok zanmi m video sa se pou ou rale ti chèz pa w chita pou w tande a bon ok nou konnen djòb nou nan Dadou Blokis se ede yon popilasyon ok ou menm ki te gen zanmi fanmi w kite fil pou ou nan regwoupman familyal nou rele Lula a, eben bon nouvèl pou nou. Alò m pa konnen si se ou menm ki te monte dosye a, oubyen si se yon ajans, oubyen si se yon zanmitay, oubyen si se fanmi ou ki te monte dosye a pou ou. Lè ke yo t ap monte dosye a fè demand regwoupman familyal la, Yo te mande w yon imèl. Imèl yo te mande w la, mwen pa konnen ki imèl ou te mete. Sa se ou menm ki pral konnen ki imèl ou te mete oubyen moun ki te moute dosye a pou ou a ki imèl li te mete. Pa kont, si moun nan Li te moute dosye a pou ou, sa ka rive l mete 2 email, sa ka rive l mete email pa l, li ka mete email pa ou. Sa vle di ke si l mete 2 email, se nou tou le 2 k ap jwenn notifikasyon. Ok. Si l te mete yon sèl email, se yon sèl email k ap gen aksè pou wè notifikasyon sa ke y ap voye yo. Si w te deja resevwa email lè ke yo te di w ou apwouve Ok, si w te deja resevwa email ki te di ke ou apwouve, zanmi m, ou mèt kwè m, w ap rejwenn lòt email ke yo pral voye ba ou a. Nou konnen, mwa pase, peyi a te cho, lemond te chofe, le fèt ke ou tande gouvènman an mete yon viza elektwonik sou pye pou tout moun ki te apwouve nan regwoupman familyal. Anpil moun te gentan pare pou yal fè kòb sou ayisyen, anpil moun te gentan pare pou yal prije ayisyen, ah m pral se si, m pral se la, yo pral bay fo viza elektwonik. Ebyen zanmi m detwonpe w. Se kisa l ye? Ou pa gen okenn anyen ou pral fè san ke yo pa antre an kontak ansanm avèk ou. Ou gen pou jwenn yon mesaj sou imèl ou te moute dosye a. Nan mesaj sa a yo voye pou ou a, y ap tou voye yon kòd sekrè pou ou, pou ou moute dosye w la pou fè demand viza elektwonik la. San ke ou pa jwenn mesaj sa a, ou pa gen okenn sit ou pral kapab moute sou li pou al fè demand viza elektwonik pou al rale viza non. Si yon moun di ou, ah gen yon sit pou al fè viza, pou al pran viza elektwonik la, Detopo dil non mwen menm aktè sipòtem ki di blokis di non dezole negatif pa gen okenn sit ok yo pral antre an kontak ansanm avèk ou menm nan imèl kew te mete nan dosye kew tap ranpli a tande byen sa map di a se mwen kap pale yo pral antre an kontak ansanm avèk ou sou imèl kew te moute dosye a nan mesaj yap voye ba ou a yap voye yon link ba ou avèk yon kòd nan link lan lè w klike nan link lan yo pral mande w pou w mete kòd yo te voye ba ou a ou pral mete kòd la pou gen aksè pou fè demand viza elektwonik la lè ke w fin fè demand viza elektwonik la nan yon ti tan yap apwouve l yap voye l ba ou pa imèl la ankò pou nèke soti l pou enprime l epi zanmi m pou vwayaje. Atansyon! Mwen pa konnen si l ap posib pou pase pa Sendomeng. Mwen panse se Ayiti dirèk avèk Brezil. Alò m pa konnen pou pi devan si y ap bay posiblite pou moun pase pa Sendomeng. Men m panse se Ayiti, Brezil dirèk li ye. Pou w voye demand viza elektwonik la, pou w fè demand viza elektwonik la, ki dokiman w ap gen bezwen? Pran san nou Pran tan nou, tande byen sa m ap di a, e pou nou kapab konnen ki dokiman n ap gen bezwen. Pa fè tèt cho. Si w pa ka fè l, mwen la m kapab ede w. Antre an kontak ansanm avèk mwen pou m ede w. Oubyen tou si w gen yon lòt moun de konfyans, yon zanmi, yon nenpòt moun ou konnen ki kapab ede w, antre an kontak ansanm avèk li. Si w vle, kounye a menm antre an kontak ansanm avèk mwen nan nimewo sa ki se 47 9 97 10 69 13 ok pou m kapab ede w. Ki dokiman w ap gen bezwen? W ap gen bezwen premye paj paspò w. Se pa foto l w ap fè pou w voye l ale nan sistèm lan non. Ou prale nan yon sibèkafe, w ap fè yo skane paspò a pou ou. M konnen gen moun la ki pral di, ah telefòn mwen ka skannen, m gen aplikasyon skannen. Non. Ou prale, w a fè yon skannen premye paj paspò a nan sibèkafe pou ou. Apre sa, w ap bezwen non manman w, non papa w. W ap bezwen yon bout foto dijitalize. Se pa foto pou di, ah m fè l sou telefòn mwen. Non. Foto dijitalize. Lè w fin genyen sa yo, ou voye yo ale e w ap wè tou kisa yo di w w ap gen bezwen pou w fè demand viza elektwonik la. Epi zanmi m, lè w fin rale viza elektwonik ou, pran san w, pran tan w pou w vwayaje avèk trankilite. Pandan m ap pale avè w la la, m fèk resevwa imèl mwen. Èske w resevwa imèl ou deja? M pral fè demand viza elektwonik la pou fanmi m ke m te aplike. Job nou la se pou m pwoteje w e pou nou pote bon nouvèl pou ou. Se te zanmi paw ak te sipòte m ki di Blokis, reprezantan Lòja Dadou Blokis. Mwen kontan e fè kòmantè, pataje video sa, like li e di m ki pwoblèm ou genyen. Antre an kontak ansanm avèk mwen nan nimewo sa ki se 47 997 10 69 13 pou m kapab ede w. Tchao, nan pwen ankò.